La nou wè e Claudio avèk tout ekip li e kap moute, e kap moute.

Posibilite ki kapab gen. Nan youn nan posibilite yo, gon pwoblèm inifòm. DG a komanse gen sou li paske nap gen sa yo rele inifòm vre epa chak moun gon bagay sou yo gon kesyon de badj nou an kou de reyalizasyon poul fèt nou sipoze wè gen yon fich danrejistreman ke kòdonatè a pase fè nou ranpli se jisteman pou sa pou yo kapab gen metel sou baz de done paske. Badge ki pral genyen yo moun pap ka kopye yo e m ta swete chak moun yo jwenn ak yon badge ki pa bon nou kòmanse arete yo pou n trase dè egzanp e m pa ka twò long nou gen yon delegasyon trè pletorik gen gen depi Gen inite jiridik, gen resous imèn, gen prezans mwen, gen 2 manm de kabinè DG a, m panse avèk prezans li nou gentan wè diferans lan. Paske soti Pòtoprens pou rive la a, se pa mens afè. Nan sans sa a. Mwen di nou ke nou mèt pran ti pasyans paske nou pi pre ke nou pi lwen pa rapò a kote nou te ye. E nou ka fè remak la, pou jan bagay yo te gaye, gaye, gaye, jodi a nou ka pito di nou sou mòd poz ke nou di gen dezòd. Se sa k fè DG a vini pou l redemare, pou l ba nou letmotiv lansman ke nou bezwen. Nan sans sa a, m ap mande nou pou tout moun leve kanpe pou n salye DG a epi pou l kòmanse pran lapawòl. Leve kanpe
pou lasalut!

Pou te kapab defann dwa e enterè e ti machann yo ki twouve yo nan mache Wanament lan e pou movèz konpòteman ke majistra Wanament lan lè nou vle pale de Joside e nou apwann ke yè majistra te rann li nan mache a eske se nan kontèks e pou l te familyarize l avèk machann yo oubyen nan desizyon ke l te pran sou dosye plas yo, èske se nan ide sa oubyen ou kapab di nou kòman sa te ye? Bon, n ap salye laprès pale, ekrit e televize e sitou an liy. E jodi a nou rann nou devan laprès pou nou kapab fè yon entèvansyon ki trè enpòtan e lè nou fè kalkil pa rapò yè nou tande ke Majistra Joside ansanm avèk Adeline te fè entèvansyon nan mache a, Nou te pran lawout donk pou nou te rann nou bò kote machann yo paske batay ke n ap mennen an se yon batay pou peyizan yo, se yon batay pou ti machann yo, madan sara yo, kote vwa yo pa ka rive nou menm pou n fè yo rive e sela etan donk madan machann yo an swa yo te repete de move pwopo paske majistra a te vin fè yon kontwòl pou yo te voye yo nan lòt zòn e donk espas ki rezève pou ti machann yo, madan sara yo donk majistra a toujou gen plan pou l vann yo. Donk kòm kwa ke nou te nou te alète gouvènman an plas la, an savwa, pèsonèlman, Alix Didier, pou l te kapab tire la konsekans dan le konsekans pou te pèmèt aske mache a dote de oubyen e mèri a dote de yon nouvo e e e katèl. Donk nou wè sa poko fèt, n ap mande ke e nèg yo, n ap mande, n ap poze tèt nou kesyon, n ap kesyone tèt nou. Kòman sa se fè pou yon moun e konstitisyon an klè li di ke byen piblik pa ka vann. Nou wè majistra a pran malen plezi, majistra a pran malen plezi pou ap vann byen piblik, pou ap vann mache. Donk nou menm etan ke jèn angaje k ap fè politik, k ap fè batay sou le plan politik, sosyal, nou menm nou dekrete la pèmanans, fò ke gouvènman an plas la li tire la konsekans dan lè konsekans pou pèmèt aske ti machann yo kapab alèz. Paske konstitisyon an klè sou sa, mache piblik pa dwe vann an oken ka. Mache piblik pa ka vann. E se sa ki fè nou menm, nou te angaje nan batay, nou te pran lari a pou nou te denonse zak debrigandaj, vakabonaj ke majistra a jistifye, jis pou nou te kapab gade ki solisyon te ka pote. Men, yè, nan al kote machann yo, piske mwen menm m pat prezan pou m te kapab wè ki sa ki te pase, ki sa bagay la te ye, men mwen menm m t ale, m te fè pyesòl, m t al kontwole ki sa bagay la te ye. Donk machann yo di, e majistra a prevwa retire yo nan espas kote yo ye a pou l voye yo nan yon lòt espas e espas yo ki te rezève pou ti machann yo pou l vann yo. Nou menm, nou dekrete lapèmanans, nou di sa pap ka fèt e nou menm nap batay l ap kontinye jiskobou pou pèmèt aske e jis non sèlman batay la ap kontinye jiskobou men fò ke ti machann yo madan sara yo kapab jwenn e sa yo rele lapè e latrankilite. Èske ou konnen antant e majistra Josty 2 avèk e madan sara yo? Bon.
Madan Sara alò, lè nou pale de Madan Sara nou pale de ti machann yo, pa gen antant, okontrè lè Joside vin fè kontwòl sa a, li vin fè kontwòl sa a, madan, madan Sara, ti machann yo, yo kouri dèyè do l. Men sepandan nou menm etanke jounalis si nou te sur les lieux, nou te ka fè yon enspeksyon kote jo, e, majistra Joside pase lòd pou yo make tout ti plas kote y ap vann yo nèt. E sesi e pa mwen k ap di l, nou menm kòm, kòm laprès anliy, pa l ekrit e televize, donk nou ka fè konsta a, andeyò de mwen menm, Lè sa nou pa n ap wè se pa mwen k ap voye moute. Kòm jèn gason avize, èske ou menm espesyalman, ou ap kite kou sa pase? Sa ap pase sou kadèv mwen. Ok. E lè nou konstate e dènyèman te gen popilasyon Wanament lan ki te pran lari akonpanye de tout moun ki nan mache an, yo t ap denonse movèz konpòteman e majistra Jozide e sa te fè la yn e nou te menm kwè ke majistra a te di ke li pwal chèche yon solisyon. E jodi a la, Ou devan mikwo laprès, ou di yè majistra te rann li nan mache Wanament lan e ankò yn fwa li deklare lap kontinye vann plas yo poul lage ti machann yo nan lari. An ou menm kòm yon jèn avize kap fè politik nan depatman an e kòm moun tou e ki toujou la pou ki prè pou defann madan Sara ou, kòman ke ou wè ide sa e kisak nan tèt majistra e pou kiyès majistra ap travay Eske majistra a li menm l ap travay o pwofi de popilasyon Wanament lan oubyen majistra ap travay o detriman de popilasyon Wanament lan? Bon, mwen menm pèsonèlman, e sa ki mete nou nan lari a, e sa ki pèmèt aske nou devan laprès, se pou nou denonse movèz konpòtman Joside. Si l te gen yon bon konpòteman. Sil te gen yon bon konpòteman oprè de madan Sara yo, nou menm se nou menm ki ta pral bò kotel pou nou te di bon mayi Sara nap kolabore ansanm avèw. Men lè nou gade se koripsyon paske nou gen nou depoze plent oprè ULCC pou mayi Sara e akonpanye de tout ti machann yo pou nou denonse movèz konpòtman mayi Sara genyen sa ki gen rapò ak koripsyon e nou menm pa bò kote pa nou etan ke òganizasyon. Etanke jèn avize, nou menm e n ap kontinye batay la. Batay n ap kontinye a, se pou l kontinye pou pèmèt aske nou menm nou jwenn yon, pou machann yo jwenn yon repo. M pa ka, m pa ka pale de repo etènèl men m ap pale de yon repo kote pou ti machann yo santi alèz e pou pèmèt aske. Yo evakye a ekip okipasyon yo e pou majistra pa vin nwi yo. Eske plas ke majistra li menm li rezève pou machann yo, eske e plas sa tou li menm li pa konfòtab pou machann yo ou di mwens ke e se kisa bagay la ye menm? Plas ki rezève pou machann yo, plas ki rezève pou machann yo se, pa bliye chak ane gen sa yo rele ane fiskal, si gen yon fiskalite, mach, plas ki rezève pou machann yo, yo menm yo dote, yo peye l Yo peye l pou ane fiskal 2025, 2026 la. Majistra pa ka oze pou l di moun yo l ap deplase yo nan, l ap deloje yo de plas, donk pou l vann plas sa enpi pou l voye yo lòt kote. Bon, li pa menm gen plan voye yo lòt kote menm, li di kon sa l ap retire yo la, donk y a degaje yo. Nou menm nan sans sa a, nou dekrete lapèmanans e nou ap denonse sa jiskobou. Altènativ la, ki sa l dwe fè? Altènativ la se toujou batay kont lakoripsyon. kont majistra kap vann plas nan mache a paske konstitisyon an fè nou dwa nou kapab revandike e menm kote nou gen yon dwa nou gen yon devwa tou nou rekonèt sa men jose dwe tire la konsekans dan le konsekans epi sou kesyon jounalis la sot poze m nan li pale de ke eske pa egzanp eske jose gen yon bwa de fè dè do l wi nou konstate sa e moun li gen kòm bwa de fè dè do l la nou poukwa pale nou poukwa plonmen non l paske li pale ansanm avèk de patizan. Li pale ansanm avèk 2 patizan pou l di, Metel moun kap kenbe l nan pouvwa a, pou tèt pouvwa a, e moun sa gen plan pou vin kandida o sena. Nou menm nap gen pou nou chita a moun sa, pou nou pale moun sa, pou nou pale moun sa vrè rezon an ki fè nou menm nou leve kontre Jose. Se pa pwoblèm pèsonèl nou gen ansanm avè l, men nou vin denonse movèz konpòtman ke Jose Tide genyen anvè ti madan Sara yo, ansavan ti machann yo. Eske nou rejwenn menas nan zafè. Bon, pou kesyon menas sa, yo fè nou konprann. Yap arete nou, yap touye nou, paske a tit degzanp, yo te gentan gen yon militan ansanm avè nou, Bèna, ke Josty de Answa te gentan fè, yo te gentan fè arete, pase lòd pou yo arete nou. E se paske nèg yo pa gen, nèg yo yo pa gen sifizaman de prèv, yo pa ka kenbe, yo pa ka kenbe ki fè yo vin lage Bèna. Ou konprann, ki fè yo vin, ki fè yo lage Bèna. Alò ki mesaj ou menm ou genyen e ou kapab lanse avèk Josty de. Bon, mesaj m kapab voye bay Joside, m ap di l ke se pa pwoblèm. Mwen menm pèsonèlman, jan Wendy, se yon timoun ki leve nan men l. Men nou konstate ke sa l ap fè a, deriv ke l ap fè yo, se yon bagay ki pa kadre ansanm avèk lalwa e ki pa kadre avèk etik ke l gen nan men l lan. Paske lè n ap konstwi yon sosyete, Sosyete a dwe konstwi sou baz respè, respè non sèlman respè pou konstitisyon an e respè pou tout moun. Jounen jodi a Jose pa Jose arogan, li pa gen respè pou pèsòn e ak vèk pouvwa ke li gen nan men li panse li ka fè tou. Men kisa wap voye mande li menm? Map voye mande l pou l kapab fè yon rekil. Tout otan li pa kite ti madan sa lap kraze afè moun. Kote k pat dwe kraze l ap kraze pa rapò pwoblèm politik ke l gen ansanm avèk moun yo. Nou menm n ap toujou devan mikwo laprès pou n kapab denonse movèz konpòtan. Ò sepandan, n ap toujou n ap toujou di l bwavo pou tout sa l ap fè ki bon. Alò e ou menm ki desizyon w ap pran si tout fwa li ta kanpe dèyè desizyon l pran e voye ti machann yo akote epi vann espas nan avèk boujwa? Bon, desizyon ke n ap pran, nou panse ke kòm. Alix Didier gentan gen dosye sa nan menl deja e ke kel pran chemenl, ke dosye sa pran chemenl pou pèp la sil rive kotel dwe rive a. Ou menm kòm moun ki toujou la pou defann non sèlman ti machann yo e ki toujou la pou defann kòz Wanament, kisa ke wap mande? Eske wap mande pou yon chanjman pa bò kote majistra pou ke li kapab amelyore sitiyasyon oubyen wap mande depa majistra nan tèt E e mère wanament lan. Jiska prezan si majistra a nou te wè son bagay serye kel tap fè, se mwen menm ki ta pral aplodil devan mikwo laprès men sepandan aprè de deriv ke nou konstate kel fè, aprè tout zak de briganday ke nou wèl fè, nou menm nap mande a li dite poul kapab tire la konsekans dan le konsekan, tire la konsekan dan le konsekan kisal vle di? Se retirel, voye yon lòt ki bon ki wè peyi ki wè pèp pou penaske jòj pa nan tèt mère a epi ap gen yon moun ki vin sa kap vini an la kolabore ansanm avèk ti machann yo ak tout popilasyon an Pwofèt aske nou menm nou ale byen. Abe w nan tandè salye. M pa konn si nou bon repons kesyon. Ok mèsi. Mèsi. Mèsi.